Yo di m, Mesye, si nou pa ale, operatè yo ap tire sou nou. This is a DEA operation. Ok, yo di polisye yo kontinye desann, si yo pa desann, y ap tire sou yo. My God.

E merci pou pasyans nou e pou fidelite nou. Nou retounen avèk live la. Ebyen pou nou kontinye e simen enfòmasyon sou ou san fòs kote e fek e san kanpe. E la nou toujou nan Petyonvil e la nou nan e e nan espas egzakteman ebyen kote lapolis yo menm yo te sèke mesye sa yo menm ki ta komèt krim sa e sou prezidan ebyen la sa se machin mesye yo e nou wè se yon machin ki gen jewofa men li pa gen okenn plak. Li pa gen okenn plak. E espas la, se yon espas ki deja anflame. E lè nou gade ankò, nou wè anpil enpak bal nan tout kay la. E se espas sa a lapolis li menm li tire a mesye yo. Nòmalman se la mesye yo menm yo aprè zak la e yo ta vin kache. Ebyen lapolis yo menm te rive sou yo. Alò gen anpil machin toujou kote chajè zam yo. e chajè zam mesye yo avèk lòt materyèl yo te itilize pou antre kay prezidan e kontinye pataje live la ebyen nou menm nou pral pèmèt ou viv kòman sa ye. Vwala e sa yo se tout enpak bal lapolis tire avèk mesye yo. E nan kay sa a, e nan kay sa a, se la yo menm yo te kache. Ebyen lapolis yo menm rive sou yo, ebyen e lapolis rive sou yo, ebyen e mete 2 anba kòd e 4 rive pèdi lavi. Ann pataje, ann edem pataje se sèl fason nou ka ede nou fè travay la, se pataje ebyen nou menm nou pral kontinye isyone nou pral montre ou ebyen se 4 machin se 4 machin nou konstate ebyen ki deja sou plas e la polis yo menm yo rive fè echanj de tir avèk mesye yo, yo rive mete 4 atè. e rive arete 2 ladan yo. Nan mesye yo arete yo, genyen se ameriken ki gen paspò usa e nòmalman nou menm nou kapab di bravo ak labonit paske sa tap lèd anpil pou mesye yo ta rantre vin fè krim sa epi tounen byen saj nan peyi alò sa tap vrèman parèt kritik pou peyi dayiti men nou deja di bravo avèk lapolis yo menm ki fè bon travay sa ki kòmanse mare mesye yo e mete do yo atè. E vwala e an nan ede nou pataje se sèl fason menm ou ka ede nou a travay la e nou menm nap kontinye ba ou enfòmasyon. E la anlè a gen yon machin li menm ki gen plak nap eseye e pwogrese pou nou kapab fè ou viv kòman sa yo. E fòk e nou diw nan espas kote nou ye la, de tanzantan nou tande detonasyon, e nòmalman, e lapolis li menm kontinye. ap tire nan espas la ebyen pou kontinye chèche kontwòl ebyen e prezime asasen sa yo ki ta komèt krim sa a sou prezidan e nòmalman e de tanzantan nou tande anpil detonasyon e nou menm nou sou plas n ap toujou kapab fè w viv kòman sa ye ede nou pataje pou nou pèmèt yon lòt moun yo menm yo kapab dekouvri e enfòmasyon an san fòs kote e la e sa a se youn nan yon lòt machin. E alò se yon machin lokasyon e lokasyon e LO se 03 864 e se yon machin lokasyon 03 864 e yon fòt e nòmalman e mesye yo se e se lokasyon yo ta itilize pou ta komèt krim sa ebyen eh sou prezidan repiblik la ebyen eh nou menm e grasa ak radyo tele patriyòt e Wilgens Louissaint ebyen nou menm nap kapab pèmèt ou viv kòman sa ye. E la machin sa li menm vit li kraze, vit li kraze e nou kapab remake anndan l se dlo e yon boutèy wonm 5 etwal tou anndan machin nan, yon boutèy wonm 5 etwal e gen koka e la se yon foula, se yon foula e nòmalman se konsa sa ye. Wala, mwen chèke nap konstate se yon machin. Kawoutchou plat, kawoutchou plat, kawoutchou plat, e wala, e nap kontinye siyone, e bon, kounya nou prale kote ki genyen tout res materyèl yo, kote ki genyen tout res materyèl, tankou nou te remake chajè zam, e nou te remake tou genyen mas nan machin nan, e se ta e de bagay materyèl alò mesye menm yo ta itilize, e pou ta ekraze, e byen e. Bas kote pou yo rantre asasine prezidan repiblik la. E nap raplew e yè swa ebyen lapolis yo menm ki e rive e pran 2 nan mesye yo e rive 4 ladan yo rive pèdi lavi yo ebyen se konsa sa ye nan zòn petion. E vwala, e yè nou te fè 17 mil moun anba live la jiska 18 mil moun. E nòmalman jodi a nou deja avèk mil moun anba live la. An nou kontinye pataje. Ebyen ede Wilguens fè travay la. Se sèl fason mwen panse ou ka ede nou se pataje. E la se yon Nissan Frontier 4x4. Se yon Nissan Frontier 4x4. Ebyen e li menm ki san plak se yon varon machin ki gen plak e nou pa ka idantifye matrikil li. Ebyen kòman nou wè machin sa a e se yon machin ki chaje enpak bal sou li e n ap eseye avanse pi devan e se yon machin tou motè li tou ap mache la alò motè li tou ap mache nou kapab konstate ebyen se yon machin e se yon Nissan Frontier. Ebyen e Manny e se yon Nissan Frontier ki gen anpil enpak, enpak bal sou li. Donk Nissan Frontier sa e jan ke nou di ou kòman nou wèl, se yon Nissan Frontier ebyen 2 pòt li louvri e nou kapab konstate 2 pòt li louvri ebyen ki gen yon kab anndan andedanl e an nou kontinye syone ebyen lè nou gade dèyè a nou wè sèlman yon sèvyèt ebyen E pa gen anyen. E annou gade nan bak la kòman sa ye. Se bak la li menm ki tèt chaje. Ebyen lè nou gade nan bak la e n ap fè zoom. Vwala. E lè nou gade nan bak la nou wè sa se e de chajè. Alò e chajè otomatik. Ki sa.

Yo te jwenn 2 gwo mas ebyen ki te patisipe nan krim nan. Ebyen la a ankò ebyen nou konstate yon ti mas ki nan machin nan e yon gwo flach e ansyen militè konn itilize alò militè yo menm yo konn itilize e la a nou wè yon sizo nou ta ka di e nou pa vrèman konn konn ki bagay li men se sizo e vwala e la a nou kapab.

Cheri gen anpil materyèl mesye yo ta itilize. E vwala lapolis rive nan espas la. Lapolis lapolis rive nan espas la. Vwala.

E li gen dechajè ladan l, li gen dechajè, dechajè otomatik ladan l. E nòmalman, e anpil lòt materyèl, ebyen mesye yo menm yo ta itilize pou ta komèt krim sa a sou prezidan repiblik la. Vwala nou a 4700 moun, an nou kontinye pataje, an nou fè live la rive a 500 moun, 5000 moun, fè live la rive a 5000 moun.

Vwala, e m konnen e Radyo Tele Patriyòt gen moun pou sa, ki pou pataje, e ben ki pou pèmèt lòt moun yo menm yo jwenn enfòmasyon an. An nou kontinye pataje, e ben pèmèt lòt moun yo menm yo wè kòman sa ye.

N ap raple w, mesye yo te mete an otaj tou 3 polisye e alò 3 ajan sekirite nan sekirite prezidan yo ebyen yè nan entèvansyon lapolis la yo libere 3 mesye sa yo ki te nan men lapolis.

Li se gwo pisi. Yeah, li se gwo pisi. Alò sa li menm se yon Nissan Patrol. Se yon Nissan Patrol. N ap raple w, ebyen mesye yo menm yè ki t ap eseye chape poul yo. Yo t ap eseye chape poul yo yè. Ebyen malerezman pou yo se te byen kalkile, se te byen konte, mal kalkile. Ebyen yo menm yo t al pantan sou yon barikad yè GPN yo te fè. nan soti Petyonvil la, alò ki te twouve yo anpil soti Petyonvil la, ebyen yo pa t ka pwolonje, e pandan tou ke anpil nan yo te deja kache nan kay sa, ebyen lapolis yo menm rive metrize 2 nan mesye yo e 4 rive pèdi lavi yo. Machin sa li gen yon sirèn jiropa men se pa yon machin mwen ka idantifye kòm machin lapolis An n kontinye pataje nou wè li rete sèlman a 4658 moun. E ann kontinye pataje pemet yon lot moun kapab viv koman sa ye e se sel fason ou menm ou ka ede radio tele patriyot avanse se lè ke ou pataje live nou yo. E vwala e la nou tounen nan Nissan e frontier lan nou menm nou pat fin ba ou tout detay de li. Ebyen se yon Nissan e ki chaje ak materyèl e chaje bwat bal, anpil bwat katouch e ki gen yon kab tou e nou remake yon e kepi polisye se yon kepi e simo e yon kepi simo ki ladanl e la e nou wè gen yon materyèl yo ta itilize pou koupe fil oubyen fè e ankò e nou wè yon gwo flach e plizyè koka alò bwason. e nou remake yon mas, e nou remake ankò e plizyè chajè e anpil lòt materyèl nan espas la. Donk e se materyèl mesye yo ta itilize pou e pou komèt krim sa. E machin nan li toujou ap mache, li pa, motè a pa rete, li toujou ap mache. Nissan Frontier sa a, li menm, se yon Nissan Patrol, ebyen nou pa konstate anyen ladan, nou pa konstate anyen nan Nissan Patrol sa a, sèlman anpil enpak bal. Wi 500, 5600, ann ale, ann kontinye pataje, bravo, bravo ou menm ki pataje. E ou menm ki pataje nou tou di ou mèsi. Ou menm ki poko fè sa an ede nou pataje e ou kapab abòne avèk kanal 9 sou YouTube se toujou menm travay la e nou menm nou la nap enfòme san fòs kòt. Oh ebyen gen lè pam nan l rete wi paske mwen wè pam nan rete sèlman sèlman a 4658 Wi gen yo arete 2 yè swa e 4 pèdi lavi yo 4 pase al enfiniti.

Derival Joseph e nou salye w, nou mèsi anpil paske w ap ede nou fè travay la. E kontinye ede nou pataje. E vwala e nou poko janm ka, mwen mwen poko wè ka wè konti kantite moun ki anba live la, sèlman mwen wè l rete a 4658. Eske se fanatik Radyo Tele Patriyòt yo ki pa pataje? Ou byen eske se live la li menm ki deside rete nan nivo li ye a. Ann kontinye pataje, fasilite nou nou menm ki fè travay la, nou pa dekouraje. Sèl fason nou menm nou kapab fè kè m kontan se lè ke mwen wè moun ap monte anba live la. E se sèl fason mwen ka fè kè m kontan. Ann kontinye.

Junior Bernard merci e merci pou kouraj ou ap bannou pou nou kontinye travay pou ou. Nou menm nou la nap kontinye enfòme ou kelkeswa kote ou ye Junior Bernard. Merci anpil. Wi e nòmalman pou 4 moun yo ta retire yo pati la e n ap eseye fon kout pye devan komisarya n ap fon kout pye devan Nap fè yon kout pye rive devan komisarya a ebyen nou menm nap montre yo ebyen san ki te devan anpil san ki te devan ebyen se ta plas kote mesye yo menm yo te tonbe aprè yo te fin resevwa plizyè katouch la nou wè anpil bal anpil efektif.